Bonswa tout moun, non pa m se Erly Tutorilas, jounalis endepandan, repòtè san fontyè. Jounen jodi a, loup jounalistik mwen pèmèt mwen gade peyi Dayiti, s on peyi se pa nouvo pou n wè enpinite ap kale kò l sou teritwa sa, banditism o pli wo nivo, kanibalism a syèl ouvè, pa sipoze, pa ta sipoze fè nou sezi. Men, si w se yon òfelen de listwa, oubyen si w se yon timoun 2000, ou p ap konnen sa m ap di w la la. Ventyèm syèk la, nou anpil gwo koze sou teritwa peyi Dayiti. Aprè 86, Lè sa m twou gen gwo lespri. Men atravè sa m gade nan videyo e sa grandèt yo rakonte mwen, Tonton Makout yo te pase yon move moman. Genyen ki te al kache, genyen ki te konprann se Marijàn yo ye, Madan Maks Adòlf, te gen Lik Dezi, Samyèl Jeremi, elatriye. Apre Jan Klod Divalye fin pran avyon pou l ale. Genyen ki nan kouri nan Pòtoprens e nan vil pwovens. Anpil kout baton e kawoutchou menm te pa pale pou te met dife sou yo. Sa m panse ke m pa t ap wè Ayisyen, sèten Ayisyen t ap gen foli chèf, t ap kanpe andan bang, pran pòz se mèt peyi yo ye, yo ka fè e defè, yo entouchab, yo pa ka mouri. Se yo k kapab fè sa yo vle sou teritwa peyi Dayiti. Men gen anpil ladan yo, se sanwont yo ye. Yo orphelin listwa oubyen laprès pa t rakonte listwa pèmèt yo konprann teritwa sa a gen anpil nèg ki t ap fè gwo kòlèt, te konprann se mèt peyi yo ye, fè yo disparèt, yo pa menm egziste ankò. Men sa ki tris la. Si n te nan yon peyi ki te serye, yo t ap kolekte adn mesye sa yo pou wè lè gen yon nonm ki vin tounen yon kriminèl pou yo gade si adn nèg sa pa matche a yon kriminèl pou ta di nan ras sa oubyen gon katriyèm de jenerasyon de kriminèl ki resòti. Brèf! Lè w vin pran CNG, ou panse te gen yon bagay serye ki ta pral fèt. Men, malgre yon kip mesye ki te gen gwo franse nan bouch yo, kou pwofesè, CNG pa bay rezilta. Ayisyen pa ka antann yo antre yo osi. Epi, jan Patrice Lumumba te di a, On se croyait maître de nous-mêmes, derrière nous il y a une main qui manigansait le jeu. Si w ap file nan ane 87, 88, ou wè ki jan lame te konpòte l osi. Ou panse lame te ka restore lotorite de leta. Kontre lame te kraze otorite de leta atravè de kou deta. E menm eleksyon ak tal fèt sou san masak riyèl vayan, nèg pran pouvwa. Sa moutre w ke anpil. Moun ou ta di ki gen bon jan fòmasyon, bon jan ledikasyon, dèfwa se yo menm ki san skrupil, yo gen foli pouvwa, lòske pouvwa monte nan tèt yo, vin fè yo fou, yo pa wè anyen, kèlkeswa sa yo jwenn sou wout yo, y ap detwi l e y ap touye. Ann ale, èske w raple w masak Riyèl Vayan? San koule, eleksyon san. Èske w raple w gè kazèn avèk palè? Ay ay ay te gwo koze. Èske w raple w koudeta rate Himler e Bush? Èske w raple w tou Marechal Prosper Avril, Jeneral tou limen? Èske w raple w tou de Jeneral Kalebounda nan Renanfi? Mamit diri t ap vann, ti mamit nan t ap vann 25 kòb oubyen 25 goud? Ebyen, kèlkeswa jan l te ye, men twa bwat lèt te goudeka. Nèg te panse te bèl bagay, e sa kraze pwodiksyon nasyonal, peyi a vin atè plat. Men, Jal Pwospè Avril, nou raple n misye, se yon nan nèg ki te di militè yo, ak zam ki nan men yo a, Yo ka bay tèt yo manje. E sa tèlman rive, ou wè zenglendo k ap antre kay moun, al touye moun, al vòlè bagay moun, te kòmanse sou Jal Pwospè Avril. Men n tèlman orphelin de l'histoire, Pwospè Avril sot nan Liv an foli, li pase kòm un prince, un enfant de coeur. Sa k tèrib la, Te gen 2 lidè politik te pran pil kout baton sou Prospè Avril. Mwen pran Marino Etienne avèk Evens Paul Kaplim. Ou panse Evens Paul Kaplim tap vin yon politisyen modèn ki tap wè peyi, ki pa tap enplike nan aktivite louch. Ebyen, ou vin pa fin konprann ke tout pale nèg la te konn ap pale avan pou denonse enpinite, Paske l pot ko pran gou pouvwa a. Men, pwiske travay istorik sa pa fèt pou raple n lè fè istorik pou n konprann sa k te pase, yo vin rann popilasyon an, anpil moun, vin òfelen listwa. Men gen moun ki raple yo bagay sa yo, ki konn chita mete timoun pou rakonte bon jan istwa sa yo. Men. Gen yon nèg yo te rele, gwoup nèg yo te rele atache ki te konn ap fè lòbèy. Pou m montre w jan laplipa gen anpil ayisyen, e pa tout non, gen ki sanwont wi, yo gen foli chèf. Depi yon kote, yo renmen lè glwa ap tonbe pou yo kanpe, pou y ap di se yo. Menm mesye sa yo, nan katye popilè yo te ye, y ap teworize popilasyon an wi. Nan geto yo wi. Ebyen. M raple m te gen Kou Lachat, te gen Kou Chilè, te gen Ti Moris, te gen Ajimal, anpil lòt ankò. Kou Lachat tèlman te jwenn azo grenn li, yo te bay misye Bwa Kale. Nou vin ap wè nou pa konn ak gen Bwa Kale non, Bwa Kale a te la deja e di ke yo te mete dife sou misye ak kawotyou. Yo tèlman te vle fè nèg sa yo pè. Yo te kreye yon mizik pou yo. Atache pa mouri lòt jan. Se gazolin mete dife. Sou kwè m manti mande chilè. Kou lachat menm se pa pale. Ebyen, malgre peripesi sa k rive nèg sa yo, nou wè enpinite. foli chèf, teyorize popilasyon, ebyen, vin gen nèg ki pa, ki menm bliye sa k te rive Kolachat, Gochilè, Ti Moris, Nyajimal, yo vin fè pi mal. M raple m avan eleksyon 91, 90 padon, yon nonm yo te rele Ti Moris, yo pran misye, y ap pase a misye bò lakay mwen. Sa m te abite Rue Tirmas. Yo bay misyon pla manchèt. Lè sa m raple m nan preparatwa 2. Nan piti seminè kolèj se Marsyal. Pla manchèt la vole yon lakou lakay mwen. Y al boule misye. Yo te menm vin ak yon slogan. Pete bounda ti Moris. A lon ti peyi, a lon ti pèp gen slogan sa. Soti nan epòk sa yo. Lè w vin rive an 91, men anvan n pran 91 lan, n ap raple n tou masak Sen Jan Bosco ki te fèt, nèg te pike fanm ansent a kouto. Ane 80 yo pa t dous non. Tèlman dezòd fèt, nèg pike fanm a kout kouto, fanm ansent touye moun, atache, fè lòbèy, Te gen yon jounalis komedyen ki te rele Ti Wil konn ap bay nòt de madan prezidan jan l abiye ebyen yo touye Ti Wil te gen yon manifestasyon ki t ap pase yon lè nèg yo te di gad palè anti gang yo se yo ki touye Ti Wil se ki vle di ke lapolis lame alepòk Te gen anpil delenkan ladan yo tou. Anpil san skrupil, anpil san vègòy, anpil kriminèl notwa. Men pwiske n pa fè koleksyon data pou n ta kolekte ADN nèg sa yo, konnen jodi a lè n ta konnen yon nèg ki bandi, ke se swa Boutba, ke se swa Izo, nou ta ka al gade èske nan ADN kèk nèg sa yo, yo pa gen lyen parante. Pou n ta wè si se twazyèm jenerasyon, senkyèm jenerasyon de banditism ki vin pwodui nan fanmi sa. Brèf, m raple m koudeta rate 7 janvye 91 Lafontan, te gon towo k rele Ajimal, misye te nan kafeterya. Yo pran misye. Men sa koudeta a te rate, lame t ap lolo pèp la pou l te bay koudeta a nan 30 septanm 91 lan. Lame moutre la pèp la, pèp la t ap danse bal avèk lame. Ebyen, eh lè sa fèt koudeta a, yo pran ajimal, ya la misye bò teleko san fil la. Yo pran misye nan ti dat sou ke l te gen, m raple m. Yo bat misye, kase tèt li, bal kout baton. Yo bral bay misye bwa kale devan teleko san fil la. Lòske yo ap bay misye bwa kale a dife sou misye, gazolin pase, misye ap chante o gou feray. Pou l ap sonde pwen l, pou l wè si pwen ap monte sou li pou l disparèt. Se byen konte mal kalkile, men yo te brile misye. Kon nèg ki menm pran moso. Vyann aji mal pou tèlman misye te fè mal li manje l. Jan w wè Boutba manje vyann lòt nèg la, e donk ke se pa de nouvo sa yo ye. E piske nou pa t gon, nou pa gen peyi, yo t ap rasire ke yo pran adn mesye sa a, mete nan mize. Lè gon kriminèl. ki vin parèt ankò pou nap chèche konnen orijin kriminèl sa eske adn misye pat gon gran paranl yon gran kouzen yon gran tontonl ki sòti nan ras ajimal nan ras ti moris nan ras gwo chilè nan ras lik dezi ann avanse toujou son peyi ki depatya Son peyi listwa pa janm byen rakonte moun konprann listwa. Men sa nou dwe konprann, a fòs ke listwa pa rakonte byen, nou vin yon pèp ki òfelen listwa, jounen jodi a pwiske gen telefòn, gen kamera pou nèg ka wè sak pase, Si te gen telefòn tou epòk sa ou tap wè kriminalite a. Jan la plupart d'haïtiens kriminèl, jan ke le banditisme, la kriminalite, l'impunite se monè kourant lakay ayisyen. Sa pou konprann. Sa k rive nan zafè sa a? Ebyen, ti pèp la pa janm konprann e bandi sa yo sòti nan katye popilè yo ki te konn al teworize popilasyon an. Keswa Gochilè, Ajimal, Kolachat, Tiboule,

Aprè yo fin boule Ajimal, anpil nèg te boule nan kote Takate sa, anpil moun mouri, Atache yo tap chache, nèg ki te ap retounen ak Atache mouri. M panse m patap janm wè Ayisyen gen foli konsa pou ap fè ekzaksyon, gen foli chèf, bat moun. Mwen trese yo k chèf zòn, chèf de kartye. Mwen se bann apche mwen bay sa yo nan vi m ankò. Mwen rete byen konte, mal kalkile. Ebyen, 30 septanm 91, koudeta vin bay, nèg yo fè masak nan katye popilè yo, moun ap mouri, alepòk depi w lavalas, y ap chase w. Frap vin kreye. Frap ap ouvè le kò. Toto konstan kanpe sou stann kanaval ap danse Azòk ap vini ap danse Wawa ap byen pase Boutèy wonm 5 etwal Frap ap bat moun Nèg oblije gen anpil nèg ap oblije met kat frap nan dèyè yo pou al frap pou kapab gen pwoteksyon nan lari a. M raple m te konn ti chanpyona m konn ale nan rue Saint Honoré. Dè fwa m konn ap pase bò Céleste FM, m ap pase bò Frap. Lè m ap pase a gran frè mwen m pran pòz n ap pale de foutbòl, de kareka, de Romario pou m te evite pou nèg Frap yo. Gade yo nan je tèlman te gen la peur, la terreur. Nèg yo ta baton klou ap bat moun. Ebyen, frap touye moun, frap maspinen moun, masak raboto, pakèt lòbèy fèt nan peyi sa a mesye. M panse m pa t ap janm wè bagay sa aprè retou Jean-Bertrand Aristide an 94. Pou sa m wè yo fè kèk nèg frap, ebyen. Si te byen konte, mal kalkile, m panse gen Ayisyen ki pa t ap janm antre nan la ri fè moun abi, gen foli chèf, ebyen sa te vin prezan toujou. Ebyen nou vin gen yon lòt fòm de banditism ki vin fèt, lè katye popilè ankò. Ou vin jwenn. Kip nèg nan katye popilè yo. Ou jwenn lame wouj. Ou jwenn kolonèl Bradòk. Yn bal dan latèt. Pakèt lòt nèg mesye. Ki tap teyorize popilasyon an. Ankò. Nèg sa yo sòti nan katye popilè yo. Te gen ti blan. Mesye. Nèg sa yo tèlman tap bay pwoblèm. Touye mesye lajan ameriken yo. Fè dezòd mesye nan peyi sa a. Hein Ronald kadav M panse m pa tap wè nèg gen foli bandi wi Ebyen nèg sa yo te konprann se wa yo ye Kounye jodi a kote yo disparèt les poubelles de l'histoire Men ti jèn jounen jodi a panse se yo Youn pi gwo bandi yo k mèt e senyè yo k ka fè tout bagay paske listwa pa rakonte pou yo konprann ke tout kriminèl ki fè peyi sa mal pa janm fini byen sak rive nèg sa yo Sa nèg sa yo fè nan pòtoprens, nan vil pwovens, touye moun, vin gon fòm de banditism, de chimèr kap fè lòbèy, ebyen kote yo jounen jodi a? Nan lè poubèl de listwa. Poukisa m fè ti rapèl sa? Se paske epòk sa yo nou pa t gen sèlfòn, nou pa t gen telefòn ak kamera pou n ap fè videyo pou n te kapab moutre w nèg sa yo jan yo te mechan, zak yo te konn ap fè. Pou n pa konprann lè nou wè jan ou wè nèg sa yo ap kidnape moun pa t moun nan. Nan Fò Dimanch lè w al la tou, yo konn fin bat ou twalèt sou yo kite w la a twalèt la sou ou wi. Atache konn fin tèlman bat ou a kout revolvè. Kale tout po tèt ou. Disons que la culture de l'impunité, la culture du banditisme, la culture du terrorisme local, li nan san pil Ayisyen. Nan fè moun abi. Panse yo k chèf. Aprè yo se yo. Men anpil m te wè yo disparèt. Si w ap gade foto tonton konstan k ap fè le tour de rezo jounen jodi a la tonton konstan k te konprann se wa l te ye li fini nan lè poubèl de listwa men

Avan yo te genyen bandi. Se yo menm sa yo fè yo genyen mwayen avèk teknoloji a pou fè w wè krim ke y ap fè yo. Lòt bandi te konn fè gwo krim tou wi men w pa t ka wè paske pa t gen videyo pou te kapab wè. Se kè kèk fwa w ka wè nan kèk ti imaj. Sèlman, mesye ki pran wout di banditism, yo gen pou yo fini nan lè poubèl de listwa. De politisyen ki kontribye a kraze peyi a, gen pou yo fini nan lè poubèl de listwa. Paul Eugène Magloire, eske misye gen valè? Non. Mwen moun to apan yo di Marseille estimé. Ce qui veut dire que moun ki kontribye a finanse le banditism, moun ki kontribye a kraze peyi d'Ayiti, des politiciens sans scrupules ki kontribye a cette destruction d'Ayiti, y ap fini nan les poubelles de l'histoire. Nou raple n, Nou te gen Evens Paul lontan te konn parèt kòm lidè opozisyon. Sa n vin jwenn nan 21 èm syèk la vin jwenn André Michel. Donk euh, son peyi gon kilti pou ap pwodui se endividu. Ke swa o nivo de la klas politik, o nivo de bandi, ki bal teyorize popilasyon ayisyèn. A fòs ke nou orphelin de l'histoire, nou bliye bagay sa yo. E n pa rakonte yo a ti jèn yo. Piske ti jèn yo konnen a, yo pa fokis. E grandèt yo tou, demisyon de la fami, Kale pitit nenpòt ki jan nan tout rak bwa an Ayiti vin ogmante sou fado a. E lè w gen yon dirijan, prezidan, otorite, ministè yo se brase sèlman k ap fèt ladan yo, se brase bèl legim, pa gen okenn politik sosyetal, ebyen le banditisme ap renèt ankò. Selman. Wè jounen jodi a nou gen tout non sa yo kap bay pwoblèm sou teritwa a. Gen yon pakèt lòt non konsa. Men sèl sa m konnen, gen pou yo al fini nan les poubelles de l'histoire. Erlich Dorilas, Reporters sans frontières.